Bonjou bonswa medam mesye nou vreman kontan pou nou ansanm avew nan moman sa e fok nou diw jodia se 31 mas 2023 se yon rèl plezi pou nou la e se yon gras ke bondye fèn loske nou anko vivan e nou pote yon bòn nouvèl pou ou menm alo bòn nouvèl sa li menm li konsène moun ki depoze dosye nan uscis e depi janvye, fevriye, mas, e li konsène tou moun ki pwal depoze dosye oubyen moun k ap chèche sponsò. Bòn nouvèl sa a konsène nou tout. Alò, jistavan, fòk nou di w ke uscis li menm, li pa egziste pandan ke pwogram imanitè a egziste, men uscis li menm li te egziste byen davan. ok byen avan ke pou uscis te egziste deja paske gen moun ki panse ke uscis bon ki tande mo uscis la oubyen sigle an sa yo tandel se pandan pwogram imanitè pawòl la fòk nou diw sigle an sa li pa egziste pandan pwogram imanitè pawòl la men se yon sigle ki egziste byen avan. Kisa sigle sa li menm li sinifi pou kapab konprann ke sig sa pa egziste pandan pwogram imanitè an? Uscis la kisa l sinifi? Se Le Service de la Citoyenneté et Immigration des États-Unis. Eske nou tande? Se Le Service de la Citoyenneté e Imigrasyon Dèzetazini. Sa vle di uscis li menm, se li menm ki regle bagay imigrasyon Ozetazini. Tout bagay ki gen rapò avèk imigrasyon Ozetazini, se uscis ki regle tout bagay sa yo. Fòk nou di w, pwogram imanitè Pawòl la, li pa menm zewo vigil di pou san menm nan dosye uscis li menm li gen pou l regle. Sa vle di gen moun mwen konn tande k ap plenyen, k ap di bon uscis pa janm regle bagay yo. Non, uscis pa la pou sèlman pwogram imanitè. Pawòl uscis tèlman gen dosye Gen moun ou tande ki gen 20 tan k te met moun sou rezidans, 40 tan t gen moun sou rezidans jiska mentnan yo pa ka rele yo. Enben se menm uscis sa k ap regle tout dosye sa yo. Dosye yo anpil nan men l. E pwogram imanitè pawòl la se yonn do yonn nan dosye yo ogmante sou dosye uscis genyen pou l regle. Se sa k fè nou kapab konstate ke bagay yo pran tan. Moun ki te antre nan premyè semèn janvye lè pwogram nan t apèn tonbe le 6 janvye, gen moun ki aplike menm nan demen si Dye ve 7, yo rele yo menm jou a, yo voye tout bagay ba yo. Anben, poukisa? Dosye sa a poutko gen anpil moun ladan l, men imedyatman tout moun sa yo vin ap enskri, Sa vle di dosye yo vin sature andedan, yo pa konn sa pou yo fè ak dosye yo. E fòk nou di uscis la li menm li te kanpe nan jou sa yo la, alòs se pa tout uscis la ki te kanpe, se pa tout dosye yo ki te kanpe non, men dosye pwogram imanitè pawòl la li te fon ti kanpe nan jou yo la, jisteman pou yo te kapab analize kòman pou yo fè pou yo amelyore kondisyon an paske yo konstate ke efektif moun ki ta dwe antre e de mwa janvye a mwad mas la, efektif la vrèman minim, ebyen yo te chita pou yo fon reyinyon jisteman pou yo kapab konnen ki desizyon pou yo pran pou kapab fè yon evolisyon nan sistèm nan, jisteman pou plis moun kapab aplike epi dosye yo gen andedan an pou yo kapab sòti. Ebyen ki sa yo pran anm desizyon yo pran yè la, yo pran desizyon pou yo ouvri yon nouvo biwo. Yo pran desizyon pou yo ouvri yon nouvo biwo. e epi yo pral ogmante efektif anplwaye ke yo genyen nan uscis ki pral travay inikman ki pral travay inikman sou dosye pwogram imanitè Parole la. Sa vle di, moun sa yo ap ogmante a, ni biwo sa tou yo pral ouvri a, se pa yon biwo ki pral ouvri pou tout lòt aktivite jan nou te di w lan, Men, y ap ouvri l inikman pou pwogram imanitè Pawòl la. Se yon bòn nouvèl, e m panse ke ou menm ki ap chèche sponsò oubyen ou menm ki gen dosye anndan an, e m panse apati de lendi k ap vini la, nan semèn k ap vini an, gen anpil moun ki pral jwenn repons de dosye pa yo te gen andedan, paske yo pral mete moun disponib espesyalman pou pwogram imanitè Pawòl la. Se sa k fè ou menm ki ap enskri oubyen ki gen dosye andedan, ou pa bezwen dekouraje, m panse nan semèn k ap vini an la, nou tout pral jwenn repons konsènan moun ki te aplike pou nou menm, kòman dosye yo ye. Se vrèman enpòtan sa paske m konnen gen anpil nan nou ki vrèman kè nou sou biskèt ap tann kòman bagay yo ye paske sitou Ayiti, Ayiti pa bon tout moun ta renmen fon sòti e bon se byen malere e bon nou gen yon peyi tout moun pa ta dwe gen ide pou ap kite l konsa men pa rapò ak ensekirite ki genyen vi moun pa itil anyen e byen se tou nòmal pou n al pran refij yon lòt kote E lè peyi a bon na tounen. Sof ke nou dwe konnen lakay se lakay. E nou pa dwe janm bliye lakay nou paske kelkeswa jan li ye nou gen poun retounen lakay nou kanmenm. Se sak fè li vreman enpotan pandan ke nou jwenn mwayen pou nou soti, pou nou soti al cheche lavi miyò, apre sa pou nou retounen lakay vin konstwi lakay. Se vreman enpotan, m swete ke Bondye nan amoul kapab.